Salut bonjour se Augustin Nidjonsky map reflechi yon bagay ou touche lajanw men chak mwa se menm istwa lajan an fini lajan an pase vit lajan an fini pli vit pase janw pansel la ou pa menm konnen ki kotel pase si wap viv sa ou pa pou kont ou men gen yon solisyon pou sa se pa kantite lajan ou touche a sèlman ki enpòtan men fasonw jere lajan sa Nan videyo sa, m ap pataje ak ou yon plan senp, etap pa etap pou jere ti bidjè ke ou menm w ap touche chak mwa a. Pa bliye, videyo a, tit li se Kòman pou jere ti bidjè w chak mwa. Enben ann ale dans le vif du sujet. Mentnan la nou rive la, pou nou kapab eksplike w premye pwen an, ou sipoze konprann pwoblèm nan epi konprann senplisite pwoblèm nan paske se yon pwoblèm ki senp malgre gen anpil moun ki pa konn kijan kòman pou yo kapab jere bidjè yo resevwa chak tan nan travay kote yo ye a avan ke yo menm yo kapab pwospere vi yo. Anpil moun kwè yo pa touche anpil. Sa se yon premye pwen. Yo pa ka fè yon plan finansye. Yo kwè paske ti lajan y ap touche a, enbyen, li pa ase pou yo jere lajan sa. Yo depanse jan bagay lan parèt, san estrikti. Rezilta a, kisa k vin pase lè konsa? Enbyen, lè mwa a poko fini, yo oblije prete oswa yo fristre. Verite a kisa li ye? Verite a sèke ou pa bezwen yon gwo sòm lajan ok ou pa bezwen yon gwo kantite lajan pou jere li byen tout sa ou bezwen ebyen ou pral bezwen yon sistèm ki senp ki ka mache pou nenpòt revni donk kèlkeswa revni wap touche jounen jodi an ebyen map diw ke ou menm ou kapab jere lajan sa de manyè pou kapab pwospere de manyè pou kapab evolye ansanm avèk kòb sa. Pa bliye mwen di nou pwoblèm nan li senp se Konn ki pwoblèm nan Ebyen pou kapab jwenn rezolisyon pwoblèm nan Pa egzanp la ann ale nan Google kalkilatris Google kal. Ann ale nan kalkilatris online la. Ou pral gade konbyen kòb ou touche. Pa egzanp la, ann pran salè minimòm nan peyi Brezil oubyen nan peyi Etazini, pa konnen, ann pran yon salè minimòm pa egzanp nan peyi Chili tou, kèlkeswa kote w ap viv w ap gade videyo sa, ebyen gen yon salè minimòm sou Ayiti tou, ok, sou Ayiti w ap gen yon salè minimòm si tout fwa w ap travay nan yon travay fòmèl. Ann pran yon salè minimòm ki se 1000. Ann pran yon salè minimòm ki se 1900. Ok, ou resevwa 1900 dola chak mwa, enbyen ou sipoze kreye yon bidjè. Ou pral konprann pwoblèm nan, enbyen pwoblèm nan ki sa ki vin parèt, ou pa bezwen gen yon gwo lajan pou jere li byen, ou bezwen yon sistèm ki senp e ki mache pou nenpòt revni. Revni an nou pran yon egzanp de 1900 dola ameriken ebyen wap touche chak mwa, sa se revni wap touche chak mwa, ou poko antre nan biznis an liy pou kòmanse fè kòb an liy ebyen sa se revni wap touche avèk yon travay kote ke ou son anplwaye ou gon patwon kap rele sou tèt ou e ki pa enjis, m pa di sa de manyè enjis pou kapab fache men m jis bay reyalite vi an ok, patwon ka pa rele sou tèt ou tou men konnen ke sa se pou yon moun wap travay, wap travay ak tèt ou. Kounye a la, kisa nou pral konnen lè w resevwa revni sa ke nou pran kòm egzanp lan ki se 1900, ebyen ou pral konnen etap epi solisyon pou w mete an plas pou w kapab jere kòb sa, pou w kapab jere lajan sa jisteman pou w kapab fè yon jesyon ansanm avèk bidjè a. Ok. Mentnan, premye etap lan, nou pral pati sou 4 etap ki senp. Premye etap lan kisa li ye? Premye etap la se fè yon lis depans fiks. Sa se yon etap ki obligatwa. Jisteman, w ap fè yon lis depans fiks. Kòman ke ou pral kapab fè sa? Enbyen, premye bagay lan, premye bagay lan se konnen kisa ou pa ka evite. Mete sa nan kaye w, ou menm k ap gad videyo a tou, jan mwen toujou di l lan, ebyen videyo sa yo mwen fè a se pa sèlman pou etidyan ki pran fòmasyon m yo, ebyen mwen bay de kontni ki vrèman rich, si tout fwa ke w vle aprann, ebyen w kapab evolye ansanm avèk kontni sa yo, ansanm avèk konesans mwen bay yo sou chanèl la ok. Premye bagay lan se konnen sa ou pa ka evite, kisa w pa ka evite? Ou pa ka evite kay lan ki se lwaye an, ou pa ka evite dlo, ou pa ka evite kouran, ou pa ka evite entènèt. Ok. Si w gen timoun, enbyen ou pa ka evite timoun yo tou. Ou pa ka evite lekòl timoun yo, enbyen ou pa ka evite e, e, e kijan w pral leve timoun yo, ba yo manje, tout sa yo, yo fè pati. 2 depans depans fiks padon ebyen sa yo menm se son dè depans ou pa ka evite sa yo obligatwa one byen dakò ebyen kisa w pral fè ebyen nan depans fiks sa yo ou analize yo lè w fin analize yo ou pral ekri yo sou yon papye ouswa nan telefòn ou gen plizyè aplikasyon pou sa. Mwen jis mete yon metòd, kote ke metòd mentalidadi an, mwen pataje sa nan fòmasyon New Money an, kote ke mwen moute, mwen moutre elèv yo ki metòd oubyen ki aplikasyon jisteman pou yo kapab itilize oubyen yon fèy kòman pou yo kapab ekri sa de A a Z. Men m panse w ap jwenn fil ide a nan ide ke mwen menm mwen ap pataje yo la. Ou klè sou kantite sa yo, ok, ou fin ekri. Ou fin evalye ki kantite w ap depanse, ki kantite e depans fiks yo ye, ebyen, lè yo fin klè de kantite sa yo, ou deja konnen ki pati nan ou deja konnen ki pati nan revni ou ki pa sipoze manyen. Oke? Ebyen, pa egzanp la, ou pral fè sa ki rele e mete yon limit pou depans varyab yo. Oke? Ou pral fè sa ki rele mete yon limit pou depans varyab yo. ki se etap 2 a. Etap 2 a, li di mete yon limit pou depans varyab yo. Apre ou fin fè sa, apre ou fin fè kisa Augustin? Ebyen apre ou fin ekri depans fiks yo, apre sa depans varyab yo ki se son dè depans e e m kapab di depans ki ki pa tèlman nesesè yo. Ok. Apre sa, se depans ki cha chanje chak mwa. Manje, sa kapab chanje, transpò, medikaman, ti plezi, ok. Fè yon limit kle. Egzanp, Nou pral ba w yon egzanp ki vrèman klè pou w kapab suiv de A a Zèd. Se yon desen mwen pral fè pou ou. Ann ale la, nou pral fè desen an konsa, Nou fè yon sèk, ou konnen m se yon gran atis, malgre nou pa wè l bèl, men pa ba tèt nou pwoblèm, e tout bagay ap pase nikèl. Oke, nou fè yon sèk, kounye a nan sèk sa, nou pral fè l konsa. Oke, apre sa nou fè sa. La, nou genyen 20 pousan. Sa son règ kote ke tout antreprenè ki ap evolye itilize. Ok, règ dè 3. Ebyen, nou genyen 30 pousan. Apre sa, nou genyen 50 pousan. Ok. Nou genyen 20 pousan. Nou gen 30 pousan. Apre sa nou gen 50 pousan. Ki jan ke mwen mwen kapab eksplike nou sa? Ebyen se jan m fin di nou an, lè nou fè yon etap, lis de depans fiks yo, ebyen nou pral plase yo ki bò? Nou pral plase yo tou senpleman, nou pral plase lis de depans sa yo tou senpleman nan 50 pousan an, ki se depans fiks. Ok? Depans fiks. Ebyen 50 pou san sa se depans fiks. Depans fiks lan se depans ou pa ka evite yo y ap ye. On e byen dakò? Apre sa, ann mete manje a nan depans fiks lan. Apre sa depans chak mwa ki varyab yo se medikaman, se transpò. Ebyen se ti plezi wap fè tèt ou si tout fwa wap achte yon kolye, si tout fwa wap achte yon mont, wap achte yon nouvèl gadjèt, ebyen ou kapab mete sa yo nan depans ki se 30 pousan ki se depans varyab lan ok nou metel nan depans 30 pousan ki se depans varyab lan e pa bliye toujou envesti nan depans 30 pousan sa ki se depans varyab lan toujou envesti 30 pousan oubyen di toujou envesti 10 pousan oubyen 20 pousan Padon, nan biznis ou. Toujou envesti nan biznis ou, se pa sèlman fikse yon objektif e ke ou di ou pap achte okenn fòmasyon, ou di ke ou pap aprann fè biznis an liy, enben wap toujou ret nan travay ansanm avèk moun. Ok. Ou pa ka epanye epi ou bezwen vin rich, non, ou sipoze envesti kòb ou tou. Epanye ansanm avèk envesti. On est bien d'accord? Enben, si tout fwa ke ou pa vle envesti nan 30 pousan, ou kapab envesti nan 20 pousan. Enben mwen moutre ou. Lè w fin fè depans fiks la la, ebyen nan 30 pousan an, se depans varyab yo. Ok. Depans varyab yo, m pa depanse 30 pousan pou manje, 100, m pa depanse 300 pou manje, padon, 100 pou transpò, si w pa mete limit, lajan sa yo ap moute san kontwòl. Donk ou sipoze kreye limit lan pou konnen kijan pou kapab jere lajan sa. Ok. Mentnan la, ann ale nan 30 pousan nou te pale a la ki se ekonomi an, ki se epay, epi envesti tou, ok. Anpil moun di, m pa ka ekonomize, m touche twò piti. Men se pa vre, ekonomi an se yon abitid, pa yon kantite. Ou tande byen? Tande mo sa byen, tande pawòl sa byen pou w kapab kapte l byen. Si toutfwa ou pa ka kapte l, enben ou kapab ekri l. Ekonomi se yon abitid, pa yon kantite. Donk, menm si ou mete 20 dola pa mwa, se premye etap pou konstwi sekirite ou. Pa egzanp la, nan nan fòmil lan, ebyen fòmil lan nou mete 20 pou san ou kapab epanye, ou kapab ekonomize. On est bien d'accord? Ebyen menm si 20 pou san ou te kapab itilize kòm epagn ebyen li tap vrèman enpòtan epi ou kapab itilize 20 pousan tou pou kapab envesti nan biznis ou men nou metel nan 30 pousan an la pa egzanp la ou kapab pran 10 pousan 15 pousan ou envestil nan biznis ebyen lòt 15 pousan an Ebyen ou envesil ou envesti nan plezi ou fè tèt ou. Se pa depans initil men se son dè plezi ki gen yon rekonpans pou kapab fè tèt ou. Epi 20 pousan an li menm nan ou mete l nan pati epagn ok ou epanye l. Ou epanye 20 pousan an. 30 pousan an li menm nan kisa w fè avè l ou envesti. Ou envesti nan kisa? Enben, ou envesti nan tèt ou, ou envesti nan biznis ou, ou envesti nan avni w. Mentnan la, 50 pousan an se so de depans fiks, se depans ke ou menm ou pa ka evite. Enben, sa se règ dè twa a, se 50, 30, 20, se règ sa ke tout moun ki anrichi, enben, se li menm ke yo menm yo swiv. Donk, ou sipoze swiv metòd sa de A a Zèd pou w kapab jere biznis ou. On est bien d'accord? La ou pral fè panse sa. Ou ap peye tèt ou avan. A chak fwa ke ou touche kòb sa ki se 180 mil, 1900 an, enbyen lè w fin touche, a chak fwa ke ou touche kòb sa ki se 1900 an, enbyen lè w fin touche kòb sa, ou pral sipoze ale nan kalandriye a, enbyen 20 pou san ou sipoze peye tèt ou an premye. Ok? Ou sipoze premye, peye tèt ou an premye. Peye tèt ou an premye nan 20 pou san an. Ou sipoze mete kòb sa de kote a chak fwa ke ou menm ou touche valè e mansyèl lan. Ok, a chak fwa ke ou touche kòb sa ou sipoze mete 20 pou san de kote. Kounye a la, lè ou fin mete 20 pou san de kote, chak fwa ou fè sa, ou ekonomize. Se avni ou, se nan avni ou ou ap envesti. Epi rès kòb lan, ou envesti l nan tèt ou, ok. Ou envesti l nan biznis ou epi ou envesti l nan depans ke ou pa kapab elwanye yo, ke ou pa ka evite yo. On è byen dakò? Ebyen, sa sè pou pati 3 a, ki se etap 3 a, mete yon ti pati pou kapab ekonomize e envesti. Mentnan la nou prale nan etap 4 la ki se evite depans enpilsyon yo. Sa se yon e bagay ki kapab fè w pèdi anpil kòb ou, Si tout fwa ke ou pa e jere enpilsyon menm jan nou fè w konprann li la pou mete yon yon limit ebyen lè w fin mete yon limit ebyen se sa ki pral kapab fè w evite depans enpilsyon yo. Nou tout gen tantasyon pou achte yon bagay nou pa planifye. Solisyon an se kisa? Se toujou poze tèt ou kesyon avan ou achte sa w pral achte a. Avan w achte e e plizyè tenis, avan w achte plizyè rad, mande tèt ou eske sa Ba w yon wòy, sa yo rele retou si envestisman. Si tout fwa sa pa ba w yon retou si envestisman, enbyen li pa vo lapèn pou achte tout bagay sa yo. On è byen dakò? Enbyen sa ki vo lapèn nan se achte konesans pou anrichi tèt ou, enbyen ki pral ba w sa ki rele retou si envestisman an dan lavni. On è byen dakò? Enbyen, kesyon avan ou achte, èske mwen reyèlman bezwen sa kounya? Poze tèt ou kesyon sa. Èske mwen reyèlman bezwen sa ke mwen menm mwen pral achte a kounye a? Si repons lan se non, kite l pou pita. An jeneral, de jou apre, ou menm bliye bagay konsa. Sètadi sa pa menm pase nan tèt ou ke w te vle achte achte pwodui sa w ta pral achte a. Donk, depans enpilsyon yo, fòk ou evite yo a tou pri lè ke ou menm ou bezwen jere biznis ou ansanm avèk yon ti revni. Oke? Pa bliye pou nou rekapitile, nou moutre w kòman ke ou menm ou kapab konprann pwoblèm yo senp, Etap pa etap, Premye etap lan se fè yon lis depans ki fiks, obligatwa, sa w pa ka kouri kite l. Dezyèm etap lan se mete yon limit pou depans varyab yo. Twazyèm etap lan se mete yon ti pati pou kapab ekonomize epi envesti. Katriyèm etap lan se evite depans enpilsyonis yo. Pa bliye nou moutre w yon chema tou kote ke ou menm ou pral kapab itilize chema sa ki pou kapab jere finans ou. Se 50. pousan, 30 pousan epi 20 pousan ki kapab fè rezilta ou menm ou ap chèche a. Ok, pou nou kapab fè konklizyon an, konklizyon an ki sa li di? Sonje byen, jere ti biznis ou chak mwa se premye etap pou soti nan estrès finansye w. Ok, lè ou konnen kote lajan ou an ou prale dirèkteman, ou ka pran yon pi bon desizyon, ou ap evite sa ki rele gaspiyaj lajan an, Gen yon diferans ant sa ki rele gaspiyaj epi depanse lajan. Epi ou pral kòmanse bati yon avni ki pi solid. Menm ak yon ti lajan, ou kapab fè yon gwo chanjman nan vi w. Si w suiv metòd sa yo de A a Zèd, enbyen menm si w touche yon ti kal lajan chak mwa, w ap kapab fè yon gwo diferans nan vi w ansanm avèk letan. Il sifi ke w genyen sa ki rele yon ti pasyans epi detèminasyon, konsistans pou swiv chak etap sa yo ke mwen menm mwen pase nan videyo a. Se te Augustin Nidjonski, si w renmen videyo a, ba nou yon like, kòmante, subscribe ansanm avèk chanèl la. N ap retounen pou yon lòt videyo de valè pou kapab fè w evolye nan kèlkeswa fason, nan kèlkeswa segman nan vi an. Se te Augustin Nidjonski ankò yon fwa, n ap rewè a la pwochèn. Tchaw!